Enfòmasyon medam mesye bonjou bonswa entènot nan videyo sa ou kapab ap tande yon son ki enpe etranj se yon son bonbademan e ou kapab asiste tou plizyè rokèt oubyen plizyè misil ki ap lanse ki bay yon eklè nou kapab di kòm dife jan ke wap gade sou ekran w lan ebyen se lame peyi Lèzetazini Damerik la ki pase an aksyon. Nan peyi Irak avèk Lasiri, Lèzetazini Damerik fè anviwon 85 frap nan 2 tèritwa sa yo, yo ta va vize de enstalasyon ki gen rapò avèk Iran e de fòs milis ki pwo-Iran, oubyen de militan ki ap travay a la mèsi d'Iran, medam mesye, atak sa li lanse nan kad yon vanjans lame peyi Lèzetazini Damerik la apre lamò 3 sòlda yo nan kad yon atak dronn sou yon baz yo genyen nan Jòdani. Apre reyaksyon Mezon Blanch lan, nou kapab di Genyen prezidan Etazini yan Joe Biden ki pale, genyen responsab Pantagon yo ki pale, genyen de dirijan an Risi pami yo Sergei Lavrov ki pale, genyen minis zafè etranje peyi Iran ki reyaji tou pa bò kote pa li pou sa ki gen rapò avèk defisi selon Pantagon nan yo frape anviwon 7 sib, genyen 3 ki te an Irak, genyen 4 ki te an Siri. Selon Pantagon nan, sib yo ke yo menm yo ta va detwi yo tou dabò militè, se depo zam kote jeneralman militan yo itilze pou kapab lanse dron, lanse atak, se enstalasyon kote yo menm yo baze yo, se depo minisyon ke yo menm yo ta va genyen nan lokalite sa yo ke yo menm yo chwazi frape. E selon OSDH ki se Obsèvatwà Siryen de Dwa de Lòm, yon sous ke nou kapab fè konfyans, li fè konnen genyen anviwon 23 konbatan ki ta va mouri nan lès la Siri, e ann Irak genyen anviwon 16 moun ki ta va pèdi lavi yo nan kad bonbademan sa yo. Pou sa ki gen rapò avèk blese, genyen plizyè dizèn lòt, mèdam mesye, ki ta va blese nan atak sa yo ke Lèzetazini Damerik lanse. Eske se debi yon gè a grand echèl paske fòs pro-Iran yo oubyen Iran ki genyen de enstalasyon li ki atake pwobableman pral reyaji? Kisa ke nou kapab atann apre atak sa medam mesye? Kòmantè toutswit. Map sèlman raple ou si w se imigran, si w deja kite yon like mèsi, si w poko map envite w fè sa. Pa neglije di sa w panse nan espas kòmantè a, se vrèman enpòtan lè w patisipe ansanm avèk nou. Pa ezite tou pataje pou plis moun kapab enfòme, paske paj la n kapab di w nan moman la nou nan yon sitiyasyon difisil avèk anpil restriksyon ki limite odyans nou an. Men si ke w pataje w ap ede plis moun enfòme e pafwa moun nan kapab menm abone nou li pa kapab jwenn notifikasyon nou yo. E m ap envite w tou verifye si w aktive Kloch notifikasyon an sou YouTube oubyen se w aktive notifikasyon an sou Facebook. Yon fason pou kapab ogmante pwobabilite pou jwenn videyo nou yo imedyatman yo pibliye. Jan ou sot gade li sou ekran w lan, bonbademan ann Irak e an Siri, Prezidan peyi Etazini an, Joe Biden, fè deklarasyon sa sou kont X li di, Aujourd'hui,

Qui cherche à nous faire du mal, nous repondrons. Medam mesye, deklarasyon Joe Biden e koute. Joe Biden, youn nan moun ki te kritike li anpil se Lindsey Graham e genyen plizyè dirijan Ozetazini Damerik ki te estime ke Joe Biden twò lan pou kapab reponn avèk milis pwo-Iran yo e menm Iran dirèkteman ki ta va dèyè atak ke Lèzetazini Damerik ap pran nan Mwayen Oryan. Te gen anpil chalè pou ke Joe Biden kapab bay yon piman pike ou byen yon repons piman bouk avèk milis sa yo. E byen preyi E lòske nou konstate jodi a, nou kapab konstate ke lame peyi Lèzetazini Damerik lan, li fon bale wouze, paske yo ta va lanse anviwon 85 frap. Se anpil, anpil misil, medam, mesye, oubyen anpil wòkèt. Men nan deklarasyon Joe Biden nan gen yon bagay ki atire atansyon nou, Joe Biden di nou ke li pap chache konfli nan Mwayen Oryan ou ayè, men nenpòt moun ki chache fè yo mal, yap reponn. Yon jistifikasyon ki pa genyen ditou sans pou Teheran. Genyen pòtpawòl diplomasi iranyèn nan ki ta pral reyaji pou kapab denonse tou dabò bonbademan yo ke Lèzetazini Damik fè ann Irak e an Siri, afime ke se yon vyolasyon souverènte e entegrite teritoryal 2 peyi yo. e sa li ale kontrè avèk dwa entènasyonal e chat Nasyonzini an, pandan Joe Biden ap jistifye yon bò, men yon lòt bò Iran li menm li denonse yon vyolasyon total tè e konstitisyon e dwa entènasyonal 2 peyi paske lanse atak sou tèritwa 2 peyi medam mesye se deja yon deklarasyon de gè. Genyen lòt reyaksyon toujou ki ale nan menm sans lan,

La nou kapab wè ke La Risi li menm li denonse yon vyolasyon nòm entènasyonal ankò, se yon fason pou kapab di avèk Joe Biden, se vre ke li menm li fè konnen ke li pap chache gè, men tou dabò li ap pwovoke. Yon eskalad nan Mwayen Oryan paske l vyole nòm entènasyonal yo e vyole tou konstitisyon yon peyi. La nou kapab wè nou antre nan yon baliz ki enpe konplèks men depi pa mal tan se konsa mond lan li fonksyone e peyi yo pa reyèlman respekte sa ke nou rele nòm entènasyonal yo imedyatman se enterè yo y ap defann. Men apre atak sa. Sa a medam mesye nou kapab di ke nou pral gen yon sitiyasyon ki enpe trè tandi paske fòs ki atake yo pral reponn Lèzetazini Damerik. Eske se debi yon gè a grand echèl? M ap sèlman envite w rete konekte. Si echèl la gwo, l ap sou zen imigran. Si echèl la piti, l ap sou zen imigran. Si l ba, l ap sou zen imigran. Si l kout, l ap sou zen imigran. Qui vivra verra, qui mourra perdra. Rete konekte nan Apre Tale Konsa pou yon lòt sòti.